Hello guys welcome back nan chanel lan se pretty jemima ki tounen back avèk yon lòt video pou nou so guys video mwen pote pou nou an se kado mwen te jwenn pou birthday mwen avèk tout kijan birthday mwen te pase so guys avan mwen komanse video a mwen ap pran yon bon ti moman pou mwen remèsye nou anpil anpil mèsi pou nou pase mwen te di eske nou ka fèm rive avèk 100 subscribe anvan birthday mwen e nou te fè sa nou te fèm rive avèk 100 subscribe anvan birthday mwen te menm rive mwen remèsye nou anpil e pa bliye tou pou nou pou nou share video yo pou nou like yo lè mwen poste li so guys

nan dollar tree store yo paske li pat vin nan bagay pou se soufle yo so blad la pa soufle blad la messed up e sa fè nou pa wè blad la nan video I mean nan foto nan video mwen kenbe nan men ki di se 18 an mwen te vrèman fache pou sa e gen yon lòt bagay ki te fèm fache ankò tou timoun mwen te prèt pou mwen te kriye lèm tou kriye mwen tap kriye nan samdi Mwen ale achte cheve mwen. Nan samedi mwen resi ale cheve. Al achte cheve mwen. M te fè cheve mwen. Mwen ale nan store ki tou pre lakay mwen an. Lè mwen ale, mwen wè store a fèmen. Mwen vreman fache. Mwen pret pou mwen kriye. Mwen te pret pou mwen kriye. Mwen di si m ale nan lot store a, nan gon lot store kasem nan.

E bèfde mwen nan lendi nan lendi So mwen te fin fè cheve mwen Epi nan lendi nou te wè jan mwen te leve Mwen te ale fè photoshoot lan Mwen te just fè photoshoot lan Epi Mwen te gen yon ti party lakay mwen an Bon mwen souke nou Party sa Mwen pat konn sil tap fèt Paseke plan mwen te gen pou bèfde mwen si tap gen lekòl se te Foto 1 Zong mwen avèk pye mwen nan vandredi Epitou cheve mwen e nan samdi Photoshoot mwen e nan dimanch just legliz Aprèsa m pa tap m tap just chill Prepare m pou demen pou m ale lekòl Epi

Se paske mwen te wè frè m nan te fè yon po de 20 mas nan vandredi, li te fè yon po de 20 mas, e li te di m pa t gen moun ki te vin nan po de a akoz de maladi a. And I was like, poukisa m pral fè yon po de and then pa p gen moun ki ka vini? So mwen deside mwen cancel po de sa. Men aprè sa, mwen vin fè, moun lakay mwen te vin fè yon ti little po de, yon ti family po de. Mwen mwen te vreman enjoy li so mwen te vreman selebre 18 ans mwen. Paske mwen te di menm ke maladi sa, mwen te di maladi sa tout moun ap di pou yo kenso bèfde yo kenso tout bagay sa. Mwen di mwen menm bèfde mwen pap kenso map still selebre. E Bondye te fèm selebre ki fè wèm gen 18 ans kounye a menm kem pa sanble a moun ki gen 18 ans men mwen gen 18 ans. So pou kounya mwen pral moutre nou kado mwen te jwenn pou bèfde mwen yo Mwen te gen, mwen tap jwenn anpil kado pou bèfde mwen Well mwen te, m pa konnen but mwen te jwenn anpil kado Pase zanmim yo, zanmi lekòl yo te gentan dim yo te achte kado pou mwen Yo gen kado yo pa ka ban mwen akoz yo pa ka soti, yo pa ka wè mwen Gèlè lè lekòl ri tounen, anmwe lè lekòl ouvri Lekòl ap ouvè jis 15 May Jis 15 mai genlè e lè sa mwen ap osi jwenn kado yo e mwen pa ta ka tann pou m te fè video pou m te montre nou sa mwen te jwenn so mwen pa mwen pa atann kado yo t ap ban mwen an mwen m just fè video a pou nou ok guys pou byen kòmanse mwen jwenn sa ti iphone sa e pa pou nou jwenn mwen jwenn li so mwen te jwenn kòb M kòm mwen te jwenn, mwen te jwenn yon gift card ki te gen lajan sou li, ebyen mwen te ale nan Apple store a mwen te òdè li, e li pat pran anpil tan li te vini paske tout bagay te prèske like, prèske pi fò store, pi fò like um pi fò um store online yo pi fò fè free shipping, so mwen te òdè li e mwen te peye free shipping e li te vini.

Sosis la fè li wè li nan video an li te ban mwen sa yo epi mwen gen yon lòt valiz Victoria Secret tou mwen te achte avèk lajan yo te ban mwen pou birthday mwen an mwen te gentan achte pa mwen te jwenn early te gentan gen moun granmoun la ki gentan ap ban m kòb paske a kòb sa mwen fè zong mwen fè zong pye mwen fè cheve mwen So mwen te achte krèm sa avèk pafen sa paske krèm sa pafen sa vrèman santi bon I like it mwen renmen sant lan so mwen te achte li epi epi tou mwen te jwenn kilòt 3 kilòt sa yo avèk avèk valis tou nèf sa nan men yon kouzin mwen. Yon bèl ti valiz I like it and then li gen yon ti si m pa vle like pote l konsa like li menm nan mwen ka just mete fil la ladan li avèk sa mwen te jwenn epi mwen te jwenn sa nan men Bedjine sè m nan se yon pafen avèk yon krèm li ye banm ouvè li pou nou.

Yeah bath and body works avèk yon pafim ki se into night li vreman santi bon li smell good yo si nou ale nan bath and body nou ka achte li paske li vreman santi bon epi mwen te jwenn valiz sa Avèk sa yo, yo match ansanm nan men manman mwen ki te ban mwen li. Avèk tout, mwen te jwenn kèk ti lajan. Mwen te jwenn, avèk manman mwen te ban mwen la valis sa, epi li te ban mwen 50 dola sa. Yep, and then apre sa, mwen gen lòt lajan toujou. Mwen just pa, yo anpil, mwen pa ka kontole yo pou nou.

Mwen ap tann yo pou yo vini e guys mwen kwè sa se tout kado mwen te jwenn pou birthday mwen yo mwen te ah la kase mwen tap gen plis bon akoz de lekòl lan nou pa wè yo men lè petè lè lè mwen tounen bak lekòl lan si yo ban mwen yo mwen ka fè video pou nou.